Frè m ak sè m yo, zanmi entènot nou yo, zanmi Radyo Tele Altagras yo, nou kontan salye ou pou nou prezante ou emisyon Pawòl a Lekòl dè Sen ou ankò yon ti koze sou lavi Sen yo. Jodi a se 25 out. Legliz ap fè memwa de Sen Lwi, Wa de Frans. Sen Lwi, Wa de Frans, non li se te Lwi 9. Lwi 9, ki vin Senlwi Wa de Frans, li te fèt nan yon fanmi wayal, pwiske papa l se te wa, donk manman l rèn, e donk li te leve nan lakou wayal, donk li fèt nan yon fanmi wayal. Men, Sen Lewa de Frans pral vin wa a laj de 12 an. Piske li fèt nan lane 1214, li pral mouri nan lane 1270, donk li pral pase pratikman 56 an, men sa ta pral rive ke, Papa l, alò ann di gran papa l ki se Filip. Wa Filip ta pral mouri pandan ke Senyè wa Dfrans ta pral genyen nevan. Yn fwa ke gran papa l mouri, donk wayom nan li vini sou responsablite papa l. Papa l pral pran rèn nan pou l kapab gouvène wayòm nan. Men papa l pral konnen yon wayote trè kout. Puiske 3 ans plus tard, papa l bral mouri. E se konsa, papa ki santi ke l bral mouri, kisa l fè? Papa rele tout gwo otorite nan wayom nan. Li fè yo prete sèman pou ke dèke l mouri, se pitit li an. Aje de 12 an ki pou vin wa, ki pou kourone wa. Yo prete sèman, efektivman, otomatikman ke papa a mouri, li, ke yo te sirnome le Lyon, fin mouri, e ke se kounye la, se li wa de Frans ki pral pran rèn nan, jan ke gwo otorite yo, gwo prela yo, gwo baron yo nan wayom nan te pwomèt papa a sa. Men! Te pral gen yon gwo enkyetid nan wayom nan. Se nòmal pou gen enkyetid. Enkyetid paske wayom nan pral livre nan men yon timoun de 12 an. Men se li rapidman te fè prèv de matirite malgre li te gen 12 an. E responsablite wayom nan te konfye de preferans a manman an. Manman ki se Rèn Blanch de Kastiy. Se li menm ki te ap jere wayòm nan jiskaske pitit li a vin gen yon laj nòmal, li pral marye a 21 an epi aprè pou li te kapab dirije wayòm nan tout bon, pou manman te kapab pase pitit la rèn nan. Men, menmsi pitit la te wa a laj de 12 an, se manman an. ki t ap dirije Wayòm nan antanke tèl, antoure de eksperimante nan Wayòm nan, epi se konsa Senyè Wad Frans ap grandi e l ap fè prèv de matirite. Senyè Wad Frans, li te yon gwo wa, yon wa trè remakab. Dayè, Senyè Wad Frans, nan fason l t ap viv, yo te konn konsidere l kòm sen, paske l te bay yon temwayaj de vi vrèman remakab. E dayè, youn nan rèv ke l te gen pou Lafrans, Se fè de la Frans yon nasyon kretyèn, katolik, yon peyi kretyen. Pandan ke li menm li te toujou frekante legliz, se trè trè trè trè souvan li frekante legliz, e li te gen de aspè, de gwo, m te kab di, fil kondiktè pou li te kab mennen wayom ni an. Se la jistis e lòdre. Donk nan wayom ni an, Se de pwen sa yo, se de aspè sa yo, se de paramèt sa yo li te repoze sou yo pou li te kapab dirije wayòm nan trè byen. S on wa ki konn fè jistis. Se te yon bon jij. Dayè, apre selebrasyon, apre lamès yo, lè l rete, li konn ap okipe l de plizyè moun ki te bezwen l dayè pou li te kapab mennen de zankèt oubyen de jijman. jijman kont tout moun, avè pou tout moun ki te bezwen papa wa sa a rann yo jistis. Li te mete anpil lòd nan wayòm li an. Dayè, te kon gwo pèsekisyon te leve kont jwif yo, li te entèdi pèsekisyon sa a. Li te menm ale pou li entèdi aza nan wayòm li an. Li pa t dakò pèsòn moun jwe aza. Donk, se te yon wayòm ki t ap mache nan lòd. Li te gen lide pou l te kapab konstwi, e l te fè l, yon gwo chapèl. Yon chapèl ke yo te rele la Sent Chapèl, pou l te kapab akeyi ou byen rekeyi le relik di Krist. Pa egzanp, le kouwòn, kouwòn epin Jezi an, pou l te kapab mete l anndan chapèl la. Lakwa, kwa ke, bra lakwa ke yo te klouwe Jezi an, donk li te bezwen, li te pran yon fragman de kwa a pou te mete nan chapèl la, donk pou te kapab pran tout bagay ki te vreman presye pou te mete nan chapèl la. Donk se te lide l sa, pou tèlman li te vle krisyanize Lafrans e fè de Lafrans yon nasyon kretyèn, yon nasyon katolik. Li te gen yon gwo konba pou l te mennen, sa yo te rele lontan de kwaze, donk konba sa yo kwazad, de de gere sent yo te konn rele l lontan. Ebyen, te gen Jerizalèm ke yo te anvayi, ke yo te okipe. Li menm li te ale pou l te mennen batay sa a. E ke kote li te ale, li te pran pa egzanp Ejipt kòm lye estratejik li pou l te ka mennen batay la. Men malerezman patata te mal tounen puiske nan zòn sa yo ta pral arete li, li ta pral pase plizyè ane. Plizyè ane, e pandan ane sa yo an di ke se manman la rèn blanch de kaste ki ta gouvène wayòm nan. Men yo te arete wa a, e ke wa a avèk anpil konpwomi men li te fè prèv de kouraj malgre yo te arete li, yo te mete l nan prizon menm, e dèzane l pase. an deyò lakay li, men li te fè de konpwomi, e de konpwomi sa yo li te respekte yo, jiskaske lè l retounen, lè l jwenn libète l, donk sa ke l te siyen avèk nasyon ki te pran l nan, ki te mete l nan prizon an, li te respekte sa l te siyen a la letre, pou di ke se te yon wa ki te konn kenbe pawòl li. Te pral gen yon dezyèm konba ankò te pral mennen, e dezyèm konba a efektivman te pral pase mal egalman, piske te pral gen lapès ki te pral manje sitou sòlda l yo, e li menm nan swanye kèlke sòlda ki te gen lapès, te pral atenn lapès, ki fè ke li menm tou te pral mouri. Aprè l te fin pase 43 lane sou nan pouvwa a kòm wa. Men se te yon wa vrèman egzanplè, se te yon wa fòmidab. sou fason ke li tap rann jistis, sou fason ke li tap mete lòd, sou fason ke li te vle kresyanize oubyen mete aspè, mete touch katolik lan nan wayom ni an, pou li te fè de la Frans yon nasyon vreman katolik, yon nasyon vreman kretyèn, donk te gen merit sa a, e ke li pat renmen okenn enjistis. Dayè, nan tout atribisyon ke li ta kab gen kòm wa, yon atribisyon li te renmen anpil, se jij, Piske li te egzèse fonksyon sa a avèk kè, pandan ke li te sipòte fèb yo. Sa ou retenu de Sen Lewa de Frans egalman, se te li te toujou an konpanyi de Sen Toma Daken, Sen Anselme, pou li te kapab, se te de gwo tewolojyen ki make tan an, pou ke li te kapab e aprann de yo, e mye dirije wayòm li an, pou li te kapab gen yon lespri vrèman, yon espirityalite trè pouse. pou l te kab gen de nosyon teyolojik vrèman pouse, pou l te kapab vrèman avanse avèk wayòm nan. Yo te di tou ke Sen Lwa de Frans, li pa t renmen chita an konpayi de prens moun nan menm ran avèk li, non. Okontrè, li plis akonpaye, akonpaye l de gwoup lè mandyan, lè frè prechè, pou ke nan spirityalite yo kapab ede yo nan fason ki kapab, Ede pòv yo, ede moun k ap mande yo, mete l pi pwòch moun sa yo, olye ke l te mete l bò kote moun ki gran nèg yo, ki rich yo, lè prens, eswetera. Donk, li te mennen yon vi vrèman senp. Donk, se lavi an gwo Sen Gwatfrans, jèn wa sa a, douzan li te wa. E pi, avèk temwanyaj de vi li, fè de li yon sen jounen jodi an. E se pa t fasil pou nou te jwenn layik ki sen. Se ra sen layik ke nou te genyen nan legliz lan. E donk, se li menm ke nou ap selebre jodi an. E nou di tout moun ki gen devosyon a Sen Liwa de Frans, bòn fèt. Tout moun ki rele Lwi tou, m di yo bòn fèt, ki siyen Lwi, bòn fèt. E moun ki Lafrans, ki gen devosyon avèk Sen Vwad Frans, tout moun di yo egalman bòn fèt. E nou wal tèmine, jisteman, avèk la priyè ke Legliz la reteni nan okazyon sa a pou Sen Vwad Frans, kòm dabitid. Seigneur.